Bonjou bonswa tout moun se chanèl san egoyis rante lakay ou avèk zanmi w Mackenson Charles jodi an nou pral pale w de yon dokiman ki vrèman enpòtan pa sèlman nan Brezil men nan tout mond lan men nan peyi Brezil anpil moun ta renmen gen aksè avèk dokiman sa men yo pa konn kijan pou yo gen aksè avèk dokiman sa gen 2 fason kapab gen dokiman sa premye fason an se fè oto ekòl al nan oto ekòl ou swiv kou pou kapab gen aksè avèk dokiman sa dezyèm fason ke tout ayisyen ta renmen fè a ke anpil ladan yo pa konnen, sa koz ke anpil moun fè kòb sou yo vann yo fo papye. Dakò? Jodi an nan San Egoyis, n ap eksplike w kòman pou kapab fè transfè pou kapab gen lisans brezilyen. Tout fwa ke ou te gentan gen lisans ayisyen an, ou vin avèl Brezil li pa ekspire e wap bezwen fè yon demand yon lèt nan anbasad Ayiti a ki Brasilia. Pou fè demand lèt sa kisa wap bezwen? Wap fè kopi lisans ayisyen an, wap fè yon depo nan Banco do Brasil, yon depo de 100 reais, wap voye kopi CPF ou. Wap pran tout dokiman sa yo m sot di w la ki se kopi lisans lan, fich depo ou a avèk CPF ou, w ap voye l nan adrès anbasad la ki Brasilia. Lepli souvan, yo pran 60 jou pou yo voye lèt sa ba ou lakay ou. Dakò? Dezyèm bagay ou pral fè, lè lèt sa a rive lakay ou, w ap pran lèt lan, w ap pran menm lisans ayisyen an orijinal la, w ap pran CPF ou, w ap pran rezidans ou, w ap pran sa nou rele comprovante de água oubyen de Louis, sa kot sa ki gen adrès ou ladan l lan. Ou prale avè l nan Detran. Lè w rive nan Detran, y ap verifye lèt la, y ap verifye tout dokiman ou pote yo. Epi, y ap voye w fè de egzamen, ki se egzamen zye avèk egzamen psikotèknik ou. Ok. Pou fè de egzamen sa yo, w ap peye yon taks anviwon de 300 a 400 reais. Sa pral depan de vil ou ye a. Li trè senp. Ok. Tout fwa ke ou pase nan 2 egzamen sa yo, lisans lan ap vin lakay ou apre yon mwa. Ok. Tout fwa ke li ta pran 1 mwa li poko rive, w ap rele nan biwo Detran oubyen nan biwo sikilasyon nan vil kote ou ye a, y ap ba w yon kòd pou w al dèyè l nan Correo. Ok. Anpil Ayisyen k ap viv Brezil, nou konn sa k rele Correo a, ou pral dèyè dokiman sa a. Dakò? Pou nou pale w plis de dokiman sa a,

dokiman, papye, a lakay ou, ou kapab montre ajan polis la lisans ou sou telefòn. Li tou disponib sou telefòn ou. Ok? Li prèske pa itilize nan tout Brezil ankò dokiman an papye a, lisans an papye a. Se plis aplikasyon an. Youn nan bagay ki enpòtan m vle fè nou konnen ke dèyè do lisans lan, li gen yon kòd ladan l, sa n ap gade la, ki tou nwa. Kòd sa a, li pèmèt ou verifye ke si lisans lan bon ak si li pa bon. Toutfwa ke yon moun ta deside fè w jwenn yon lisans, se pa sèlman Ayisyen ki fè fo lisans, gen anpil Brezilyen tou k ap vann Ayisyen ki pa konnen anpil fo lisans. Ou kapab resevwa lisans ou an epi w verifye l pa dèyè do avèk telefòn ou. Avèk menm aplikasyon sa a, ou pran l. Ou fè lecture kòd sa yo epi l ap di w si lisans lan bon ak si l pa bon. Dakò? Se yon fason ke pou nou evite anpil Ayisyen antre nan sistèm fwod lan, pou n fè tout bagay nou legal, pou n ka gen tout respè nou nan peyi a. Se te yon videyo trè senp e trè kout ke mwen pote pou nou jodi an nan chanèl San Egoyis. Epi n ap avèti w ke n ap mete tout enfòmasyon yo, anba videyo a pou kapab swiv, pou kapab akonpaye nou pi byen. N ap mete adrès anbasad la, n ap mete nimewo kont lan avèk ajans lan, epi n ap mete e plizyè kote ou kapab ale depoze pyès ou, sa pral depande ki vil ou ye a. Dakò? Mèsi anpil, m swete w ke ou pataje videyo a, ou like li epi ou enskri nan kanal la. Mèsi.